Kote l fè konnen li vann nan mi a dyab kote l fè konnen tou li soti nan dènye modèl tenis la nèg la tou tenis sa l fèt la li fè l an gout san moun bon m te ka di w on bagay ekstradinè bon m te ka di w li soti nan dènye mizik la tou m te ka di w mizik sa fè anpil pale de li lan mond la bon m te ka di w bagay mizik sa ekstradinè bon si w ta si w ta renmen konn tout bagay m envite w gad videyo an nan kòmansman ata lafen pou w ka konprann tout bagay bon anvan m kòmanse videyo an m envite w bay videyo an gran like epi abòne ak chènèl la si w poko fè sa w ap voye jwèt ak telefòn nan kont ti bouton wouj ki make sòs pou w ka Epi sa abone pou Souki Bill. Se pral depan la lang telefòn nou gen, wap klike sou li wap bal nan ti kòch plikasyon an pou tou ka abone dirèk sou bouch ak lèm poste yon video sou chanèl la. Bon, m pap ajoute anyen ankò, nan lan video nou gen pou jodi a.

Gwo ron gwo enbesil gwo egare li pran nan may la epi tou misye pase dèyè do satan kou li moute li kase kou satan an li menm li pran kouronn nan wap wè te kote misye pran kouronn nan li menm la misye tou tou pouse zèl li tou pouse yon gwo yon gwo bagay ki soti sou misye misye gen yon gwo pouvwa sou li kounye a la etc bon m te ka

Se pa yo k fè tenis la bon mte gade misye menm menm avèk pwòp konpayi pal li kreye li fè mak tenis la mte gade te pi baz depi lè tenis la soti a misye tout moun yo fè konnen wi misye nan iliminati wi iliminati a egziste etc. Bon pou mak tenis li laze a bon mte gade li rele li rele sa tantyoz bon mte gade nou tout deja wè ke tenis la li gentan fè fri fri iliminati a li tou gen senbòl iliminati a sou li bon sak pi enpòtan nan tenis la Li gen la vèt 60, mak li li blan kou wouj, apre sa li gen yon ti tak, li gen yon ti tak gout san yon moun e reyèl ladan, bon m te ka di w nan semèl la, nan semèl la li tou wouj, li gen yon tak gout san moun ladan. Bon m te ka di w tenis lan li dispone, bon m te ka di w li fè 666 pè ladan, m te ka di w tenis lan vann 1018 dola ameriken, bon m te ka di w li sèl disponib nan peyi Ozetaze. Bon m te ka di w nan mak tenis li lajan, m te ka di w. Sèlman, sèlman 666 sa li gentan siyifi anpil gran bagay ladan. Bon m te gade ankò, sa l mete ankò, Lik 10 vèsè 18, bon m te gade w, se yon vèsè l mete ladan kote Jezi t ap chante Satan nan syèl la, bon m te gade w, m pa kache di w, Trinit sa soti nan nan mond Illuminati a dirèkteman, bon m te gade w, m te gade w, misye menm pou sa l ap fè a, pou stil bagay l ap regle a, m p ap kache di w Bondye ap pini l pou. Bondye ap pini l kant men bon m te ka di w sa pa gen kenn pa renab devan Bondye bon m te ka di w paske m te ka di w misye fè konnen li gentan nan dyab la nèt li ladan nèt bon m te ka di w mal nan mal nèt bon m te ka di w mak tenis sa se pa Nike ki fè l pou misye bon m te ka di w se yon mak se yon konpayi ozeta yon lòt konpayi ozetazini ki fè ki kolabore ansanm ak misye ki fè mak tenis sa la Nike pa gen ankenn anyen pou l wè avèk mak tenik misye a bon m te ka di w tout videyo sa m te pote pou nou si n te renmen videyo a pa ezite bay videyo a yon gran like. Epi abone ak chanel la siw poko fè sa epi pataj video a plis moun pou plis moun ka wè jèn atis sa ki antre kòl nan dyab degado misye fè misye fè ke dyab la li ye nèt bon li degado pamela menm bay bondye menm menm menm bon si te men video pa ezite bay video an gran like epi abone ak chanel la siw poko fè sa nan pou jèn atis fè nan nan pou ti bouton ki make sòs gwa epi sa abone pou ti bibin sa wal depan nan lang telefòn nou yan nap kike sou li nap bal nan ti kòl chèf gason an.